Ebyen se sa anpil moun panse. E sesi, tande wi, se pa lòt moun sèlman k panse l non. Menm nwa oblije tout ap mande tèt yo, èske nou pa modi vre?

Moun ki te kreye nou an. Senyè, Papa nou ki lan syèl la, nou vin kote ou lan moman sa a. Nou di w mèsi pou Jezikri, Pitit ou, e nou di w mèsi pou Sentespri ou ke w ba nou pou nou kapab gen puisans pou nou viv vi ke w pèmèt ke nou te genyen lè nou te bay vi nou a Kris. Merci pou l Sentespri w ki fon sol avèk espri nou ki fè nou ne de nouvo. Nap mande w lan moman sa a, ouvri zye moun kap gade, ouvri zòrèy spirityèl moun kap tande, ouvri lespri yo, ouvri kè yo, pèmèt ke yo kapab resevwa li de fason pou nou pa peche kont ou. O non de Jezi n priye w. Amen. Ebyen byenveni ankò a sa se samdi. Jodi a nou pral gad yon. yon sijè chòk. Eske nwa modi tout bon? Ebyen antan ke kamit ke nou sòm, se sa moun ki pa kamit yo di de nou ke moun sa yo yo modi. E pa non kamit jantan lè semit e lè djafetit. Wi, nou menm Kamit nou toujou gen tandans pou nou kwè tou sa Semit yo avèk Jafetit yo di de nou. Ki sa? Tann mwen, ou serye? M ap pale avè w la a, ou pa konn sa m ap di a? Ou pa konn ni sa Kamit ye, ni sa Semit ye, ni sa Jafetit ye? O o! Depi yon moun ap viv sou tè a ou sipoze konn kiyès moun sa yo ye wi. Ebyen nou pral wè sa avè w. Paske se atravè konesans de moun sa yo, atravè konesans de kote yo soti kiyès yo ye ke w ap kòmanse konprann e w ap konnen alafen si vrèman nwa yo yo modi ou non. Ok! Ebyen, ann al dekouvri kiyès yo ye. Kiyès Kamit, Semit, Dyavitit yo ye? Kisa yo ye? Ebyen, nou pral pale de orijin yo. Lan moman sa k ap pase kounye a la, pandan m ap pale avèk ou a la, gen yon gè k ap fè raj lan yon kote lan mond lan. E se lagè antre. Izrayèl epi on branch palestinyen ke yo rele Hamas. Bon, Hamas la m te ka di ke se revolisyonè e pa revolisyonè yo vin de teworis ki euh, ki te atake Izrayèl. lan m kwè se 7 oktòb epi apre 7 oktòb anpil bagay chanje malgre ke tande malgre ke palestinyen avèk Izrayèl konfli yo gen an son konfli ki gen depi de milenè wi ok so pa konprann bagay yo gen an fèt kòmanse non

Li te yon fis natirèl d'Abraham, men Isaac ki vin yon fis lejitim, men tou se yon fis de pwomès ke li te ye, se li menm Bondye te pwomèt a Abraham. Ebyen konfli sa a kontinye depi lè Ismaël avèk Isaac te an konfli, ebyen konfli a kontinye jiska prezan jodi a. E lè n'ap pale de Abraham, n'ap pale de 2000 an avan Jezikri. Imajine w, 2000 an avan Jezikri, kounye a nou lan 2024, sa vle di se yon konfli ki genyen apeprè, apeprè, pa toutafè, men apeprè 4000 an. 4 milenè depi 2 kote sa yo. Men, li parèt kòm si se yon konfli ki fèt kòmanse. Men, se pa lan konfli an mi avèk ou. Sonje byen, nou bezwen abouti a yon rezilta, nou bezwen konnen eske nwa a,

Depi ou pale kont Palestinyen, hey, ou se yon islamofòb e ke ou pa sipoze foure bouch ou nan zafè yo. Si kounye a, nan lòt bò a, ou pale Izrayeli mal, yo di, an, ou antisemit ou menm.

Ou di yon pawòl de yon bagay, èske li vle di ke ou pè l? Bon, ann kite sa de kote. Sa e pa koze pa nou. Men ki koze pa nou jodi a? Nou vin nan pati Izrayèl la. Lè w di yon bagay kont Izrayèl, yo di w ou se yon antisemit. Kounye a fò n konnen, kote mo antisemit la soti? Ebyen, antisemit lan vini di fèt ke jwif yo yo menm, yo konsève, m te ka di, orijin jeneyalojik yo. Epi yo kenbe jeneyaloji yo an pèspektiv. Paske yo se desandan dirèk de yon nonm ki te rele Sem. wè Sem, S-E-M, de Sem, yo vin Semit, epi nenpòt sa w di kont yo, yo di ou se yon antisemit, e si w fè yon aksyon, yo di w aksyon an antisemitik. Sa vle di w ap atake yo paske yo Semit. Ebyen, men kiyès Sem nan te ye li menm? Bon, Sem se te yon pitit. Noe. Men li te gen yon gran frè l ki rele Jafet. Ok. Ou Jafe. Jafet se te pi gran frè a. Epi li te gen yon ti frè ki vin apre l ki rele Kam. Ti frè a rele Kam. So Sem te gen gran frè l ki rele Jafet. Epi ti frè a te rele Kam. Bon, yo tou lè twa, se te pitit yon nèg ki te rele Noe. E ba, lèm di nèg la, ou anman, ou moun. E nèg la, e ba, e ba nou al de. Nou rele yon nèg, ou anman, men, e, li te pitit yon nonm ki te rele Noe. Men ki es Noe a te? Bon, Noe a se ton, se ton desandan de Adam. Li fè, li, an fèt, li fè pati de dizyèm jenerasyon d'Adam. Bon, kiyès Noe te ye? Ebyen, Noe a se te desandan de Adan e li se youn nan dizyèm jenerasyon de Adan. E Noe te trè patikilye paske Noe pa t gen pitit jiska laj de senksanzan. A laj de senksanzan, li kòmanse fè timoun epi li fè twa gason sèlman, twa gason ke li te rele Jafèt, Sèm avèk Kam. E sa rive li lan yon epòk kote moun te kòmanse fè pitit bonè. E, pa egzanp, menm a santan yo kòmanse fè pitit la. E, Labib konn di w ke moun sa a li fè pitit a santan, li viv a nan, li viv yon lòt wisanzan ankò, epi lan wisanzan li fè yon pakèt lòt pitit gason ak fi. So, lan epòk kote yon moun gen dwa ap fè mil timoun. Nan vi yo, Noe te fè twa timoun sèlman. E l kòmanse fè yo ta, 500 zan. Ebyen, li fè timoun sa yo, e timoun sa yo, Se yo menm ki vini lè yo vin gen desandan yo, desandan yo vin pote non yo. Pa egzanp, nou di w nou gen Jafet, Sèm avèk Kam. Ebyen Jafet yo vin de Jafetit, Sèm vin de Semit e Kam vin de Kamit. E se konsa ou jwenn ke yo desann de ansèt yo. Men, poukisa li enpòtan pou konn kiyès moun sa yo ye? Enben, se sa nou pral esplike kounye a, nan pati sa a. Lè Noe te lan vivan li, nou rive lan ane 1656 apre ke Adan te kreye, apre ke Adan te fèt. Nou konn ane an byen paske lè w pran tout laj moun yo, ou detèmine li, ou konn lan ki ane ke yon seri de bagay pase.

On evenman ki ekstraòdinè. Li di l pral detwi lemonn, li pral detwi latè antyè. Paske tout èt imen yo, yo te vin mechan, yo te vin move, yo pa bon. Bondye di m pa ka di l avèk yo ankò. Bondye itilize yon mo, li di m regrèt m te fè nou. Men li pral konsève Noe, paske li di Noe jis, li pral konsève Noe a tout fanmi l. Ebyen, te gen Noe, te gen madan Noe, te gen twa pitit gason Noe yo ki te Jafe, Sèm avèk Kam, epi te genyen madanm twa pitit yo, pakonsekan, ou genyen uit moun ki pral sove de katastwòf sa a. Men m di w katastwòf sa a pral vini nan lane 1656, Depi lè Adan te fèt, ki ekivalan, si w mete l nan kalandriye nou gen jodi a, ki ekivalan a 2445 avan Jezikri. Ok. Dye deklanche yon delij. Sa vle di dlo, lapli ap tonbe, dlo ap monte nan lanmè. Dlo sot tout kote, lavalas desann, etc. Epi li vin kreye yon kataklism global, vin kreye sa yo rele yon inondasyon, ke nou rele yon deluj e yon inondasyon. Latè antyè kouvri avèk dlo, menm montay ki te pi wo yo kouvri tou. Epi tout moun mouri. Lè kounye a moun sa yo sòti, tout bagay fini. Ebyen, menm bagay ke Bondye te di Adan e Èv la, li redi. E Sem, Sem, Jafèt avèk Kam, menm bagay la, li di yo, Ebyen, kwase, miltipliye, swaye fekon, kwase, miltipliye, ranplisi latè. Menm sa li di Adan e Èv la, l vle di yo, pakonsekan, l beni yo epi l di yo al fè sa. Sa vle di yo pral repeple latè. Se twa koup sa yo ki pral repeple latè. An dotre tèm, chak moun k ap viv lan tan sa a, kèlkeswa sa w ye, fi, gason oubyen moun ki gen konfizyon avèk ki jan yo ye, kèlkeswa moun k ap viv sou tè sa a, ou desann de youn nan moun sa yo. Oubyen ou se yon Jafetit, oubyen ou se yon Semit, oubyen ou se yon Kamit. Ou se youn lan twa gwoup moun sa yo. Ebyen lontan tout moun te konn sa. Ok? Lontan tout moun te konnen l. Se kounye a yo preske pa konnen l. Si m mete l nan tan modèn pou ou, te m montre ou kiyès ki desandan moun sa yo. Pa egzanp, si w pran lè jwif modèn, lè zarab, epi kèlke lòt moun ki lan Mwayen Oryan yo, moun sa yo, Se desandan de Sèm ke yo ye, pa konsekan se son lè Semit dojodwi. Si ou pran pa egzanp Ewopeyen yo, ou pran Ewopeyen, ou pran Azyatik, moun je chire yo, epi ou pran pa egzanp lè Endyen, moun ki abite an End yo, epi ou ale ou al pran pa egzanp sa nou rele Aborijèn yo oubyen Endyen ke yo rankontre an Ostrali oubyen an Amerik, lè Kristòf Kolon te vini li te pase Endyen, tout moun sa yo nèt se son de desandan de Jafe ke yo ye, pa konsekan se son lè Jafetit. E pi kounye a, ou pran tout moun ki abite an Afrik yo, se son de Kamit. Pa konsekan, mwen menm avè w ki nwa, se Kamit ke nou ye. E se sa k fè, m te oblije itilize tèminoloji sa a ke w te tande a, lè m t ap di nou se Kamit, e pi, gen de fwa, se Semit a Jefetit, Ou konprann? Ki ap ba nou non, ki ap ede nou, etsetera, fè tout bagay. Bon, pa gen pwoblèm. N ap rive sou pati malediksyon an. Wè, pran san w, pran san w. Ok. Annatandan, ann eseye fè nou yon ide de sa k ap pase. Ok? Avan ke nou tou sofistike pou n ap di tèt nou tèl lòt bagay ke nou ye, nou se, tande, nou se, Kamit, Semit, Jafetit. Tout imen ki sou tè yo, yo genlè abandone sa, eksepte Juif. Juif yo kenbe idantite jeneyalojik yo. Yo, yo toujou wè tèt yo lan pèspektiv jeneyalojik. Yo konsève liy jeneyalojik yo. E se sa k fè, yo rele tèt yo. des Semites. Ou tande m? Yo rele tèt yo des Semites. An, rès moun yo, yo adopte vèsyon ke yo vle. Pa egzanp, Jafetit yo, yo vin envante yon bagay ki rele ras. Lè yo envante bagay ki rele ras la, yo kòmanse kounye a ap di w, Latè e divize an ras blanch, an ras nwa, an ras jòn, an ras wouj. Ebyen mo ras la pa menm egziste nan bib la sela vle dir ke li antitetik a bib la e Bondye pa rekonèt mo ras la men se li menm ke jafetit yo yo menm yo adopte men poukisa yo adoptel yo adoptel de fason pou yo ka pale de siperyorite de yon ras sou yon lòt e pa ke lè yo te jafetit semit kamit pat gen yon ti yin yang non Men yin yang nan vin diferan kounye a. Kounye a se yon kesyon de siperyorite. An nou pran pou nou wè kounye a la, kamit yo yo menm ki sa yo fè. Kamit yo vin fè yon bagay m te ka di ki ki ale o detriman menm de kamit. Ki sa yo fè? Kamit yo neglije ni tèminoloji ke yo te genyen dan le pase a, yo pa kenbe jeneyaloji yo, sa vle di Kamit yo, yo pa idantifye avèk Kam. M pa pale de tout non, majorite Kamit dan le mond, yo pa konekte avèk Kam. M konnen gen kèlke Afriken, pa egzanp, ki toujou ap pale de Kamit, men yo pa menm pale avèk li nan kontèks pou yo ta pale a. Lè n ap pale de Kamit nan kontèks, fò n panse ke te gen yon ansèt, ki rele Kam e ke li menm a madanm ni te posede o mwen un quart du monde kòm posesyon. Eseye konprann mwen, paske Kam se te youn nan kat koup ki te genyen. Si w divize le mond an kat, ebyen ou genyen le fèt ke les Kamites, ki son les ancêtres des noirs, te posede un quart du monde a yo menm. Se la nou komanse. Un quart du monde. Sa se pa yon bagay pou nou neglije, mezanmi. Wey, sa fè ou oblije al lan sous la. Ou fin gen, non sèlman ke yo neglije orijin jeneyalojik yo, men, yo vin atache kounye a a la tè a. yo vin atache a tè kote yo ye a epi yo vin rele l Lafrik. Kounye a ou vin jwenn ke Kamit yo, olye yo rele tèt yo Kamit, yo rele tèt yo Afriken. Epi apati de la tou, piske yo detache tèt yo de non Kamit lan, yo bliye kote yo sòti. Epi yap pale de lafrik tout tan. Kom si se lafrik ki orijin yo. E se la pwoblèm kamit lan ye. Paske se yo t vin bay tè a non afrik. Imajine w ou egziste avan tè a menm. Ou bay on tè non kounye a ou pran non tè a ke w bay la ou bay tèt ou li. Epi kounye a ou atache a tè a malgre ke w te egziste avan tè a.

Kouch, ke nou rele Etyopi, epi te genyen Kanaan, ki vin pèdi tè pa l la paske li te resevwa yon malediksyon de papa l, oke, a min de, de gran papa l, m te ka di. Ebyen, ann rive lan malediksyon an. Ebyen, sa k fè vin, n ap pale de yon malediksyon jodi a? Ou vin genyen le fèt, lè Noe kounye a la vini, a, kounye a li chèf de famiy, twa pitit gason. Lemond antye apateni a Noe. Bagay yo ap byen mennen pou fanmi an. Paske imajine ou lemond a chanje o kou d'une ane. Koman lemond a chanje? Ebyen, ou vin gen restriksyon alimantè ki te genyen, yo leve. Avan sa, se fwi, se fwi pye bwa, vejetab, oubyen diri avèk bagay sa yo, pa manje vyann. Kounye a, Bondye di nou k, nou k mèt manje vyann jan nou vle, depi nou pa manje la san ladan l. Oke? Ou vin gen osi ke tè a. vin fètil poukisa paske malediksyon ke Bondye te ba li a Bondye leve malediksyon tè a tou peyizaj la vin atreyan paske lontan lè te gen malediksyon tè a se te zepin se te pikan ou jwenn tout kote ou pase kounye a lè w gade peyizaj la vè li bèl. Ou vin gen atmosfè la vin pwòp. Pa gen polisyon, pa gen anyen. E pi tout mechan yo mouri. Sa vle di si gen yon mechanste k ap vini kounye a, nan fanmi w l ap ye. Paske gen yon sèl fanmi kounye a sou tè a ki gen 8 moun ladan l. Ok. E pi ou vin genyen kounye a la ke lavi a reprann. Sou yon nòt ki mèveyezman enpresyonant, gad yon bèl bagay nèt! Bèl vi! Ebyen, ki sa Noe wè pou l fè? Misye plante yon viy, sètadi li plante rezen, epi lè l plante rezen an, lè rezen an bon, misye fè yon bon diven, epi misye bwè diven an, l sou. Lè misye sou, misye al lan tant li, byennantandi l te viv lan tant, paske lè w gen tout tè sa a pou, ou konprann, ou oblije viv lan tant, pase ou pa pral abite yon sèl kote. Ebyen misye rantre nan tante li, li evanwi, l al dòmi. Lè kounye a, kiyès ki vini? Se Kam ki vini, ki rantre nan tante lan. E se bagay sa a ki dwòl avèk Kam, misye anpe endiskrè. Li rantre nan tante papa san papa pa t rele l. Pase papa sou a etc. Li rantre Jannik rantre nan chanm papa. Lèl rantre nan chanm papa li wè papa toutouni, gaye ap dòmi. E lan epòk sa se te yon bagay ki grav lè w wè yon moun toutouni. Te m di w kote l sòti. Lè Adan e Èv te peche, premye bagay yo dekouvri se ke yo te toutouni. Y al eseye kouvri kò yo pase yo te wont epi yo te pè.

Pa al gade moun toutouni. Menm yo menm yo pa t ka gade tèt yo toutouni. Pa konsekan yo vin anseye timoun yo sa. Timoun yo vin aprann sa. De jenerasyon an jenerasyon, yo vin aprann ke nidite se yon bagay ki grav. E jiska prezan jodi a, nidite se yon bagay ki grav. Yon paran, de moun marye, ok. Men, Ou pa sipoze wè yon lòt moun toutouni. Yon paran fèt atansyon pou timoun ni yo pa wè w toutouni. Ok, ou gen yon ti bebe w ap benyen etc. Men gen yon seri de laj timoun nan rive. Fò w montre l pou l desan. Lè n ap abiye, fò n abiye byen. Bon, e pa preche m ap preche. An n kontinye fè etid la. Ebyen, nidite a se yon bagay ki grav. Men pwoblèm mwen menm mwen gen akam ki ansèt mwen sa pa di misye anyen non malgre son bagay ki grav li pa dil anyen non se lè lal di frèl yo sa frèl di eh kisa epi frèl yo lèm di frèl yo sa di sem avèk jafet sem avèk jafe tande wi yo oblije Ahh ahh sem bò isi djafe bò lòt bò epi yo pran yon rad yo mete sou zepòl yo epi yo mache a rekulon pou yo pa gade papa a toutouni epi yo lage rad la sou papa a poup epi yo sòti yo fè sa pou yo te fè imajine w Cam malgre l rantre li wè sa bon ou ta rantre ou wè papa toutouni ou ta pran wont lan pou kont ou epi ou pa ta di pèsonn sa. Lal pale de sa. Lal pale avek frè li pou li di ah papa mandom neg la soul toutouni non sa vle di lal fè papa wont li vin pran wont lan li menm olye li kenbe wont lan li pa menm wont pou tèt li kounya lal fè papa wont bay sa grav wi lò gade se la nou soti wi ebyen lè kounya nou we Leve. Noe remake ke, O, m pa t gen rad sou mwen, m gen rad sou mwen. Epi, l al mande eksplikasyon an. Epi, Labib di konsa, lè Noe vin aprann sa te rive a, lè l fin aprann sa Kam te fè a, Noe tèlman fache, Noe di, Mwen modi. dènye pitit gason lan. Sonje byen wi. Kam se te dènye pitit gason Noe. Kounye a, pou pinisyon an fèt byen, Noe pini dènye pitit gason Kam. Li parèt yon bagay ki jis, an yon mo. Nou pa konnen poukisa pinisyon an se konsa l fèt. Epi anplis de sa, lè l ap bay pinisyon an, li di, Se pou vin tounen yon e pou vin tounen yon esklav a frè w yo. Bon, nou pa konnen pou ki sa l itilize frè, paske byen antandi, le mo oncle. Paske se onk Kanaan ke Sèm avèk Jafe ye, e le mo onk, m kwè l se dad in sa di lan ebre. So mo ebre pou onk lan egziste. Men gade byen, Noe pa itilize onk, li di frè w yo. Byen antandu, gen yon pakèt moun ki kòmanse fè yon seri de spekilasyon ki dwòl, yo di konsa, well, sa, sa, sa Ka, sa Kam te fè a, sa Kem te fè, sa Kam te fè a, li te dwòl, li te pi mal ke jis li gade papa l, li t se kouche l te al kouche a manman. Bon, e, e, e avwe, Labib la pa pale de, tande, se nidite a t tèlman mal, tande, si e pa t nidite a, kòman fè frè l yo ta, yo pa ta gade yo menm epi pou yo fè sa? Pa gen anyen ki diferan. Nou tèlman pa konnen ki jan nidite se yon bagay ki grav ke yo oblije di non non non nidite a pa ase e fòk te gen yon bagay ki pi mal ki fèt. Kisa t ka pi mal ke nidite e ke l al gade a? Si te gen yon bagay pi mal ki te fèt, se se se se modi pou l ta modi Kanaran sèlman pou l di fò w vin esklav? Ou panse se sa sèlman ki ta rive? E esklav la tou, menm lè l di modi w pou vin esklav la, Kisa te esklav la? Esklav la se lè ou pèdi, tande wi, se pa esklavaj nou genyen kounye a non. Esklav la se lè ou pèdi otonomi ou epi kounye a ou oblije vin travay pou yon lòt moun wi. E sa li ye wi. Jodi a gen yon pakèt nwa k ap travay yon seri de kote a blan. Esklav ou ye toujou. Lè ou pèdi otonomi ou epi moun nan sètadi tout sa ou bezwen se lakay li w al jwenn li. Ou vin esklav. Humm ou vin esklav. E e e e e ou pa ou pa dekouvri anyen, ou pa devlope anyen, tou sa ou bezwen, ou bezwen avyon an, se se yon se yon djafetit ki pou fè l. Ou ou ap achte yon avyon byen chè men yon djafetit ki pou fè l. Ou bezwen al lekòl, ou pa menm ka gen yon bon lekòl, se lan men djafetit la pou w al lekòl oubyen yon semit. Ou wè majorite bon lekòl ki genyen, se yon lekòl blan pou fè. Bon anyway an nou kontinye ebyen eh sat vin pase kounya la ou vin gen le fèt ke aah e Noe modi Kanahan ou pa panse. ke ou pa panse ke se sa k ta fèt, ke Noe ta modi Kanaan, men se Kanaan l modi. Epi, anplis de sa, li beni Sem avèk Jafet. Epi, lè l fin beni Sem avèk Jafet, li di, Ke Bondye de Sem nan beni. Sa vle di, li konekte Sem avèk Bondye. Anfèt, ou wè ke. Bondye vrèman se ligne de sem nan li itilize pou Jezi vini ok epi aprè sa li beni Jafet li di Jafet ke ou gen gwo ekstansyon e lè w byen gade lè w gade Jafe Jafet non sèlman yo monte vè le nò kote yo te sòti a pou y al pran Ewòp Men yo pran Azi, epi yo monte atravè Azi, atravè Larisi, atravè le pasaj pou y al Alaska, yo vin antre an Amerik epi yo yo desann. So sa vle di yo ekspann vrèman menm jan benediksyon Noe a te sou yo. Epi n ap tann sa k ap pase, epi anyen pa pase pou Kam. Noe pa ni beni Kam, ni modi Kam. Pa konsekan, kote maledisyon Kamna soti? A, se la ou gen pwoblèm. Pa gen, pa gen malediksyon de Kam. Ok? Men, yo di nou, ke gen yon malediksyon de Kam. O, kote malediksyon de Kam sa a soti? Ok? Bon, an nou kite kantik pran priyè, jan moun yo di a. Ou vin genyen kounye a la, malgre ke tout bagay sa yo vin fèt, Cam fè tout dezòd sa yo. Epi, pandan ke yo kòmanse ap fè timoun, ap fè timoun, ap fè timoun, ou vin genyen kiyès

pitit pitit Kam, paske Nimwòd se te pitit Kouch, Kouch se te twazyèm pitit Kam. Men ki pwoblèm ki genyen? Ebyen Nimwòd vin tèlman gran su latè, Nimwòd te selèb, Nemwòd te selèb menm devan Bondye, yo di, se te le pli gran gèrye, se le pli gran chasè de la tè, le, e le te le premye wa de la tè, epi misye t ap bati tout kote, li bati yon seri de grand vil, se li menm ki bati Babilòn, etsetera. Bagay sa ap bay yo pwoblèm. Gade yon nonm ki pa menm resevwa benediksyon, epi, Ki moun ki vin bay premye wa dan le mond, premye gran tòm dan le mond, se te Kam. E Kam pi rèd, se te pitit Kouch. E tande byen wi, ki yès Kouch te ye? Wè Kouch, lan Bib la lè w ale w al jwenn yon moun ki rele Kouchi, e men yo pa Kouchi non, se a di Kouchi yo, yo tradui Etyopyen, men Kouchi, sa vle di yon moun ki gen po nwa. E byen se premye fwa w vin jwenn yon moun ap po fwonse, Epi yo di w ke premye moun ki te pi gran homme sur la terre, ki te gran batisè, le premier grand bâtisseur, se te yon nwa. Ou panse sa te ka fè Semit yo avèk Jafetit yo plèzi? Ebyen, ou vin genyen ke ou vin tande y ap pale de yon malediksyon de Kam. Eske vrèman malediksyon de Kam, malediksyon de Kanaan, eske se li k mennen a malediksyon dè nwa, eske se li k mennen a la malediksyon de Kam, ebyen ou wè ke gen yon pwoblèm. Nou pral verifye fè yo paske gen yon pwoblèm avèk akizasyon kalomnyez sa a e pwoblèm sa a miltip. Pakonsekan ann verifye fè yo. Premye bagay ki genyen se ke Lè tèks bi, lè w gade tèks biblik la, Nimròd ke ou jwenn nan Jenèz chapitre 10, li pa t janm mennen on enzireksyon kont Bondye, li pa t janm mennen on rebelyon kont Bondye. E lan Bib la yo pale de li, yo pale de byen. Epi misye te gran, gran batisè, bati de vil e de sivilizasyon. Epi non l pa t site de la konstriksyon de la tour de Babel. E vil Babèl la pa t menm tèmine menm, Bondye te bloke l, paske Bondye te chanje lang yo, yo pa t ka kominike epi yo kite konstriksyon vil la. Men ou wè ke yo di w ke Nimròd se li menm ki te kreye vil Babilòn. Eske kounye a paske yo di li te fè vil Babilòn, ou ka di ke se li menm ki te mennen enzireksyon? Ou pa ka di l. E m pral montre w. Si se pa t Nemwòd ki te mennen enzireksyon an, ki te chèf enzireksyon an, men kiyès? Ebyen, Labib di w se te yon gwoup moun ki ansanm, petèt ke gwoup moun sa a se desandan toulètwa frè yo, Jafèt, Sèm avèk Kam. ki met ansanm ki vin fè yon rezireksyon paske lè Bondye ap pale avèk yo Bondye di il ils pliryèl e Bondye li menm menm li pa twonpe li pou l konnen ke lè l ap pale avèk yon sèl moun pou l ta di il ils l ap pale avèk tout moun ki t ap patisipe yo e Bondye di tèlman yo te gen yon inite antre yo si nou kite yo fè sa yo fè a anyen pa p posib avèk yo paske yo te gen yon inite ant yo menm sela vle di pou yo pa t gen yon chèf spesyal. Wè se la pou wè ke manti yo bay la, premyèman li pa di sa nan bib la men dezyèmman jan bib la pale a ou wè pat ka gon chèf tout bon e menm yo menm lè yap pale de tèt yo yo di yo di nou yo pa di je yo di nou Bondye di yo ini. Twazyèm bagay ki genyen, se ke Noe pa t janm modi Kam dirèkteman, Noe te modi Kanaan, ki pitit Kam. Pakonsekan, kote yo jwenn avèk malediksyon de Kam nan? Paske yo di malediksyon de Kam, se de fason pou yo sa fè ke tout nwa modi. Katriyèmman, non sèlman nou pa gon malediksyon de Kam, nou pa gon malediksyon Kamit, men tou, yo di ke youn nan malediksyon Kam te resevwa a, se po l ki te vin nwa, po l vin fonse. Pa gen oken kote lan bib la kote sa pale non mezanmi. E manti wi moun yo ap bay. Pa gen oken kote lan bib la kote sa pale. E pi yo di konsa euh se pou tèt sa ke tout desandan Kam yo non sèlman yo gen po nwa men yap esklav tou. Kounye a yo mete tout bagay lan menm mamit. Paske labib di ke kouch te gen po nwa, oubyen po fonse, paske labib di nou ke Noe te modi Kanaan, kounye a yo mete tout lan menm panye, piske Kanaan se te pitit pitit Kam, e, non, piske Kanaan se te pitit Kam, e piske. E e Nemwòd se te pitit pitit Kouch. Kounye a, yo, mezanmi, se lave yo lave Nemwòd, yo pa kite l. Bon, lè m di lave a, ou konnen, mal, sal yo sal li. Nou vin wè ke gen anpil bagay ki fèt ki dwòl. E sa k fè nou pa konnen yo, nou pa ka defann tèt nou kont yo, se paske nou menm nou te nou te depati, nou nou nou nou soti kò nou nèt lan verite a. Nou retire kò nou lan bib la, yo menm e la yo kenbe bib la pou yo mete pou. Pase, tande wi, semit lan di yo, semit lan se a di jwif, semit lan di yo ke men sa w ye. Jafetit la parèt, li di w ou esklav, se a koz de sa bib la di. Ou menm ou di yon sa, a mon chè m retire kò m lan bib. Ou menm ki pèdi. Paske ou kite istwa w dèyè, epi w ap fon w ap mete yon pakèt. des idées trompeuses, des histoires à dormir debout, ou mete yo sou tèt ou, epi ou envante yon istwa pou tèt ou. Non! Al nan reyalite a, al nan reyalite biblik la, epi chèche kote w soti. Pa konsekan, an konklizyon pou jodi a, sa di sa e premyè pati a, nou gen pou nou fè dezyèm pati a, mwen pral montre w sa nou pral wè. Pa konsekan, nan premyè pati a, ann fè yon konklizyon. Nou a pa modi. Ou pa modi. Malediksyon ke nou rele Malediksyon de Canaan an, li te akonpli loske Izrayelit yo, yo te antre dan la terre promise, la terre promise se te la terre de Canaan ke Dieu a donne a Abraham et a ses descendants pour toujours. Par conséquent, lè yo antre dan la terre promise, tout sa Nou a te di a, Noe te di a, yo akonpli. Men nou toujou ap mande tèt nou, poukisa nou rive kounye a lan maledisyon kamit ke yo te itilize pou asèvi lè nwa, pou yo fè nwa esklav? Ebyen, la pwochèn fwa se sa nou pral wè, lòske nou retounen ansanm, nou pral wè kijan yo te itilize sa. Men avan, fòm fè w sonje pou kapab abone si w potko abone e. Asire w ke ou peze ti klòch la pou w kapab resevwa notifikasyon de fason ke lè nou vini a lòt videyo a, w ap tou konnen. E lan pwochèn fwa a, nou pral rakonte w egzakteman plan malediksyon kamit lan ki jan li te konsu ba dè, pa dè Semit e dè Jafetit ki te mekontan e yo te fè l pou yo te kapab diskredite desandan Kam yo, pou yo kapab fè yo pase pou pa anyen. Se pa yon teyori non m ap ba ou la a. M ap vini a fè yo pou ou. Se pa yon konplo non. M ap vini a fè yo pou ou, m ap prezante ou fè yo, ou menm w a deside w a wè si se verite oubyen si se istwa m ap bay. Ebyen. A la pwochèn e sonje byen ret branche pataje sa w gen la men la pwochèn fwa ke nou vini m ap ba w tout ti detay pou w wè vrèman kote tout istwa kesyon de nwa nwa pa bon. Nwa move. Nwa modi. Se esklav pou yo ta ye. Wap wè yo tout kote yo soti. Paske bagay sa yo yap ba nou pwoblèm toujou. Nou pa konprann. Nou pa konprann ke bagay sa yo lan tèt moun sa yo toujou. Lè nap aji avèk yo, nou panse nou menm nap aji an egal.